Zanmim yo koman nou ye tounen ankò ak yon lòt ti video kòm nou konnen 7 fevriye 2022 ki ap make fen manda prezidan Jovenel Moïse ke nèg yo asasine lachman sou nan fonksyon li. Gen yon vid enstitisyonèl ki deja prezante depi lò asasina prezidan Jovenel Moïse lan. E depi tout tan sa, ou deja wè, 7 mwa apre, pa ka genyen Ayisyen ki mete tèt yo ansanm vrèman vre pou yo jwenn yon solisyon komin pou abòde sitiyasyon ke peyi a twouve li depi 7 mwa. jiyè 2021 ki sot pase la. Politisyen ayisyen yo, entelektyèl Ayiti yo, yo gen konesans se vre. Nèg yo, m ba yo anpil respè, m ba yo tout respè yo paske anpil nan yo yo konnen, yo etidye anpil, mwen menm m te fè kèk klas Ayiti, yo bat bèt yo pa kè, yo etidye anpil liv, gen nan yo ki al etidye nan lòt peyi, yo pran anpil konesans, yo mete anpil konesans sou yo. Men, anpil fwa, ou vin imajine w, tout konesans nèg yo genyen, tout. Etidye nèg yo etidye ou wè nèg yo yo tout kòmsi nèg a di w yo vin fò ta di se kondisyone yo kondino yo kondisyone nou menm antanke ayisyen menm lè nou etidye menm lè nou fè klas pou nou pa janm anyen nan lavi nou pou nou pa pwodui anyen pou nou pa ka reflechi pou nou pa ka met tèt nou ansanm. Se yon bagay kòmsi m te gade l, se yon kondisyon l ye. Nou pa ka fè otreman. Ki se, ki, ki vèm, ki vwèman sad. Paske, sa k pare la pou Ayiti, menm mwen ki pa yon aigle, ki pa gen yon, yon, yon vizyon ki, ki, On mòn ki tèlman etandi sou tout tout orizon an. Men m ka wè sa k pare pou Ayiti lan li ka li ka tris, li ka tris. E nou ta nou ta dwe fè tout sa ki nan kapasite nou pou nou evite plis moun mouri, pou nou evite. peyi a tonbe nan nan nan nan yon jenosid menm jan avèk Rwanda. Fò n pa bliye, jenosid sa a gen anpil moun ki inisye l deja. Yon seri de lidè politik, aktivis politik ki pa really give a damn pou peyi, ki pa renmen Ayisyen, ki pa renmen peyi yo. ki toujou ap pwone la hèn konprann tout sa yap pwone se se touye moun tankou se touye moun se touye moun touye moun touye moun kraze lòt ou konprann yo pap kite moun pwogrese si yo wè wap fè efò yo pap ankouraje w sèl bagay ayis politisyen ayisyen pa fè depi se oponan politik yo ke ou ye Pa gen lòt opsyon pou yo, se kraze w. Pa kèlkeswa mwayen ki posib lan, y ap kraze w menm lè w te fè efò. Ou p ap janm jwenn yon yon grenn politisyen ayisyen ki gen kouraj, si yon nèg ap fè efò, kèlkeswa prezidan an, li mèt pa t pafè. Men, e pa tout nèg w ap jwenn k ap fè sèlman betiz, betiz, betiz, betiz, betiz. Gen sa ki fè de bon bagay. Bòt ou pap janm jwenn yon politisyen, yon oponan, yon opozan politik Ayiti k ap monte sou lèzond, k ap, ki pral felisite yon prezidan ke yo pa gen menm ideyoloji politik avè li, ki fè bon bagay. Wap toujou jwenn yap anonse yap di w si w ka jwenn prezidan nan lari ou ka ou ka souflete l ak kalòt wap jwenn sa ki pran lari avèk manchèt humm yap di w yo pap al nan referandòm ou konprann e yo pa konnen kisa manchèt la reprezante tout sa yo son seri de son seri de de de de pwovokatè ou konprann Se yon seri de ajan de vyolans yo ye. Yo pap regle anyen pou peyi. E sa m wè pou Ayiti la se yon, li ka yon jenosid e fò n ta fè tout, tout atansyon, fò n ta fè anpil, anpil, anpil atansyon pou n pa rive nan nivo sa. Paske si nou tonbe nan touye len touye lòt la. entènasyon kominote entènasyonal la li ka li ka vire bò do ban nou wi se fò nou nou menm politisyen sa yo ki toujou ap pwone vyolans vyolans vyolans vyolans lan depi yo gen diferan view politik avè w se se vyolans lan e yo menm ki toujou ap pran egzanp sou Rwanda wi. Men yo pa konnen ki sa k te pase Rwanda. Rwanda se se apre yon asasina yon chèf politik epi vyolans jenosid sa a kòmanse. Se avèk vyolans, se avèk manchèt wi. Yon nèg ki rele Felisyen Kabouga ki t ap pwone lahèn sou sou. sou radyo, kòmanse distribye manchèt, moun yo kòmanse ap koupe tèt moun. Sa pati de la wi, vyolans sa kòmanse. Ou jwenn 6 moun ap mouri pa minit. Te gen prèske 1 milyon moun ki pèdi lavi yo, san fi pa epanye, ti moun, fi ansent, gran moun. kèlkeswa laj la, pa epanye. E kominote entènasyonal, tout sa k ap pase devan li, tout sa k ap pase a, se devan kominote entènasyonal la wi. Yo fin kite tout, prèske, prèske yon milyon moun mouri nan jenosid la. Ou wè se jis aprè ou tande Bill Clinton ap di, sa l regrete nan pasaj li sou nan politik nan sou pouvwa a se paske l pa t voye sòlda pi bonè Rwanda wi sa ka repete ankò Ayiti paske jan de diskou hate sa yo diskou avèk anpil hèn yo sèl yo senpleman Re, re ene, ene, enèji, e, bay lòt, lòt bò a enèji. Lè w ap di on, on dirijan politik, on prezidan, w ap di kenenpòt vagabon ka bay souflèt sou wout la. Ou jis, ou jis kòmsi m te gade w se, se, se, se alimante w alimante moun ki sipòte Jovenel yo pou yo rayi w plis wi. Lè w ap di yo ka bay souflèt sou wout la, ou konnen ki sa patizan l yo ap fè w lè yo kwaze avè w sou wout la, lè w ap bay diskou sa yo? Lè w pran lari avèk manchèt, w ap di pa nan ou pa nan referandòm, kounye a la ou vin finalman yon prezidan asasine. Ou konn ki sa k ka rive? Yon sèl bagay m ta swete Ayisyen. M'en menm lè m sot di sanble se kondisyone nou nou yo kondisyone nou pou nou rete nan nan eta nou ye a pou nou pa reflechi pou nou pa ka fon pa ki ta yon pa nago men pa kite bagay Rwanda a rive nou pa kite bay Rwanda a rive nou menm. Paske si bagay Rwanda a rive nou, plis moun ka mouri. 800 mil moun te mouri Rwanda nan jenosid. E plis moun ka mouri. Se sa ka la kap wè l. E an 2022, nou pa ta sipoze. Nou pa ta sipoze kite yon jenosid rive nan peyi a. E sa m wè la a k ap pare la, sa m tande, se yon bagay pou tout Ayisyen ta konsène, tout Ayisyen nèt. ta konsène. Fò n pa ta kite moun pran tèt nou. Nou gen dwa nou gen dwa di o nou deja nan san nou reziye nou, o nou deja nan mizè, nou konprann lavi nou pa itil anyen, so jan l pase l pase. Non! Li pa konsa. Anpil nan nou, nou Nou se yon jenerasyon ki prale, k ap pase. Nou gen yon lòt jenerasyon k ap vini. Nou gen dwa te viv yon move moman. Like 25 an, 26 an, Rwanda t ap viv menm yon se de moman ki pi difisil wi. Jenosid, ou konprann, timoun ap, nèg y ap touye timoun, ou konprann, vyole jèn timoun. touye granmoun, touye fi ansent, pat gen moun ki te epanye. Men kounya la, Rwanda se youn nan peyi ki plis emèjan ekonomikman nan zòn Afrik lan. Ou konprann? Men, tou sa toujou, se paske ou jwenn Paul Kagame ki se yon yon lidè ki trè trè trè trè fò. Rwanda an tèm demokla demokrasi li pa li pa li pa gen bon repitasyon non. Si se demokrasi a ki fè peyi a pa ka avanse fò nou nou fò de nou ta fon jan pou nou fon tanmpo met yon ti kanpe sou demokrasi an. M pa di kòmsi pou nou ale full speed, a grande vitesse, nan diktatè, nan diktati. Men franchman, gen anpil bagay k ap fèt nan peyi a depi apre 86. Se akoz de demokrasi an. Ou konprann? La Rwanda. Yon nèg pa ka al lage yon fatra nan lari an non. Ou pa kapab. Ou pa ka fè sa menm. Yon touris, ou pa ka sot lakay ou avèk yon sachè plastik pou rantre avè l Rwanda non. Fò w kite l nan avyon an. Ou pap ka rantre avèl. Freedom of speech sa vle di libète de la pawòl Rwanda. Son bagay wè tout moun ta renmen ta renmen gen but se menm freedom of speech sa ki te trigger ki te inisye ki te kòmanse avèk Jenosid sa a nou tande an. So Kagame mete yon ti yon ti yon ti pwen sou freedom sou sou sou sou libète de la pawòl lan. Paul Kagame si 6 nèg kanpe anba yon pye bwa la yo reyini. Nou konprann? Fò w konn fò l konn kisa kisa w ap di se pa t konplote w ap konplote kont nasyon an. M pa di l ko sipoze konsa Ayiti, but w ap tande anpil politisyen Ayiti, yo toujou ap pran egzanp sou Rwanda. Pase yo pa konnen kisa kisa Rwanda a vrèman vre. Yo pa konnen ki tip de politik Paul Kagame ap mennen. Ou pa ka fè sa w vle, ou pa ka di sa w vle Rwanda kounya la. Paske youn nan peyi kounye a la, yo di w, yo di w, se youn nan peyi kòmsi Paul Kagame di w li, kote l vle ale an, li vle kòmsi se youn nan peyi, se li ki pi gran peyi an Afrik. Ou konprann? Avèk pi gran ekonomi. So ayisyen ki ki ap ki ap pwone vyolans tout jounen, vyolans tout jounen, vyolans tout jounen, yo wè kote vyolans lan mennen yo? E si sa n ap wè la a, sou teren an la a, si vyolans n ap wè la a pa ase pou nou, Nou ka won, nou ka, nou ka fè fas ak yon jenosid. E anpil nan nou gen dwa, apre jenosid sa a, anpil nan nou k ap, k ap pwone mouvman jenosid sa a, anpil nan nou gen dwa pa la pou nou wè 2023. So fè, fòk nou fè, fòde nou fè anpil, anpil, anpil, anpil atansyon nan sa n ap di, nan sa n ap fè, Koman nou wè peyi sa? Paske on peyi se on peyi. On peyi se on peyi. Menm fwaye lakay ou gon jan ke w dwe dirije l an antan ke on pè de famiy. Gon seri de prensip, disiplin, gon seri de lwa ke w dwe. etabli pou fanmi an, pou timoun ou pou yo pa fè kenenpòt bagay, pou yo pa di kenenpòt bagay. Ou menm si son on lidè politik ou ye, w ap pwone vyolans. Epi anpil nan nèg sa yo, si se peyi yo te renmen vre, si se pou nan enterè peyi yo t ap fè yon seri de bagay, yon moun ta di ok, w ap kite sa pase. M konprann ok lap pale nan enterè peyi but mesye mesye yo pwouve tèt yo ankò ankò ankò ankò e ankò yo pa nan anyen pou yo pa gen anyen pou yo a peyi yo pa renmen ayisyen parèy yo vre yo pwouve l yo re yo re pwouve l ankò son son son seri de nèg kòmsi m te ka di w ki ki gradye nan nan nan inivèsite de Steal and kill, vòlè avèk tiye sèlman. E nan inivèsite sa yo, yo gradye. So, si n ap koute moun sa yo, k ap mennen nou dirèkteman vè labim, vè yon jenosid, nou koute moun sa yo, nou pran nan jenosid lan, se nou k konnen. Pèt sa k ap pase la, li ka mennen nou vè yon jenosid e franchman, franchman, m santi fwa sa a, kominote entènasyonal ap just gade nou, l ap kite nou tiye, tiye len lòt, lè nou fin tiye len lòt, epi ti rès ki rete a, ti kras ki rete a, nou konprann, ti mak rete an, y a, petèt, petèt y a pran ti konsyans. epi ya re lanse peyi a nan yon lòt direksyon ou konprann nan yon lòt direksyon kote ke moun ap viv paske jan jan nèg yo fè peyi a la jan nèg yo ap viv avèk peyi an nèg yo fèl kòmsi peyi a tounen yon kote kote se sèl Tankou yon jeng kote kote pou yo tap se hyena wild dog chen sovaj epi lion elephants nou konprann se bay sa yo ki pou ki pou tap ki pou ta ki pou tap viv chen manje chen konprann se se se rezon pli fò a ki ki ki meyè ou konprann li pa ta sipoze konsa mesye yon peyi yon peyi nou genyen nou pa sipoze fèl konsa m pa m pa apiye vyolans m pa apiye vyolans M pa apiye koripsyon. On nèg ap fè vyolans, on nèg ap fè koripsyon. Se mete nèg yo sou kote. Mete nèg yo sou kote, bay nèg yo sa yo merite. Lè m di bay nèg yo sa yo merite, selon la lwa. Ou konprann? Arete nèg, jije nèg selon la lwa.